Dakò? Misye pa nèg Dèlma. Misye se nèg Site Solèy. Li sot nan baz Gabriyèl, Ti Gabriyèl, je nèf, ki t al rete Dèlma. Donk, nan jou a, se kat jenn gason ki kouche Evlin Sensè. Lè yo fin kouche Evlin Sensè, nèg yo deside fè kòb. Donk, lè sa a, yo, yo kidnape mentnan, yo sekestre Evelyne Sincère. Premye kout fil yo fè, yo rele Enette Sincère ki se grand sè Evelyne Sincère, yo negosye 100 mil dola ameriken. Se 100 mil dola ameriken mesye yo mande pou yo lage Evelyne Sincère. Pa bliye ke papa Evelyne Sincère se yon ti pòv malere. Dakò? Yon ti pòv malere. Donk, menm si yo te di y ap kenbe patnè a, y ap kenbe Evelyne Sincère pou 200 dola, li pa t ap jwenn li menm pou l te bay vwa 100 mil ameriken. Paske pa rapò a diyite papa Evelyne m pa t di sa l ap fè men nou gen enfòmasyon yo. Bernard! Donk lè negosyasyon kòmanse gen yon lòt moun ki vin rantre negosyasyon an tou, yon kouzin dam nan. Y ap negosye, gen koze k ap negosye pasi pala. Yo vin rete a on 20 mil dola ameriken. La ankò, yo vin pa t ka jwenn lajan an. Lè yo frape pòt legliz, entèvansyon ap bay, donk yo vin rete donk sou 15 mil goud. Paske, genyen de moun ki chèche enfòmasyon paran tifi a, yo di mesye yo efektivman kisa papa tifi a ap fè kòm aktivite, nèg yo vin twouve nan sitiyasyon ke yo pap jwenn kòb, epi enfòmasyon kòmanse ap tonbe sou kote tifi a ta ye. Donk, nèg yo di yo pa gen chwa, animal nan mal, li nan mal nèt, yo deside yè swa a minui, a minui, yo touye ti fi a, pa bliye ke medam mesye, se pa, se pa pa bal. Manzè mouri non! Se toufe yo toufe demwazèl la anndan chanm kote yo te sekestre l la. Apre yo fin toufe l, yo leve kadav la y al mete sou pil fatra Dèlma 24. Evlin Zèzè ki fenk sot konpoze nan filo timoun Gran Ravin. Pou kounye a, sitwayen sa n ap gade la a ki rele Obed Kiki Joseph, kèlkeswa moun ki genyen sitwayen sa a ki voye demann ba ou nan inbox ou, refize fè lapolis konnen ki kote misye lokalize l. Pou kounye a, misye an kaval. Puiske, se pa t misye dirèkteman t ap negosye avèk fanmi an. Se de nèg ki t ap negosye avèk fanmi an, pami de nèg sa yo, tou de toute kouche Evlin Sensè. Wè, yo tou de te kouche Evlin Sensè, medam mesye.
Tan nou minit Azael. M ap tou pwofite di sa pou oditè k ap koute anba emisyon. Nou poko fini non! Nou poko fini non! Kenbe la!
N ap di sa pou tout oditè oditris k ap koute anba emisyon Founije nan tout peyi kote nou ye, Etazini, Brezil, Lafrans, Chili, ann Ayiti. Tout kote branche! Enfòmasyon sa n ap bay yo nou menm Nou genyen enfòmasyon yo de bòn sous. De bòn sous! E nou pa gen enterè pou nou bay manti. Nou pa gen enterè, Peters. Epi anplis, nou p ap bay manti. Non, jamè, monchè.
Premyèman, nou pa pè moun. Dezyèmman, n ap viv nan yon peyi, nou ka pale, moun ka pale, nou gen, nou gen dwa pawòl, moun pa touye moun paske w di laverite kote n ap viv. Alò, se sa k fè, pa gen okenn rezon pou nou pa di laverite, pou nou kache l. Alò, sa ou wè n ap di nou la jodi a, Plis Li plis kredib ke si se moun Ayiti ki tap ba ou l. Paske moun Ayiti yo yo pè mouri. Premyèman yo pè mouri epi dezyèmman jounalis Ayiti tèlman renmen kòb.
Sa ka rive ke yo pa gen enfòmasyon sa yo Thomas. Pase Pou gen enfo sa yo papa fò met deyò wi. Wi men fò met deyò. Wi fò met deyò alò
fòk moun sa yo fòk si ta genyen yon stasyon radyo ou televizyon ta genyen menm resous nou genyen. Enhen se sa se sa.
Ou wè map wè yon bagay tankou tout gran chèn televizyon ozetazini isi o kanada osi moun sa yo gen anketè ke moun pa konnen. Moun sa se kòm de ajan sekrè kap travay.
Yo yo enfiltre lapolis, yo enfiltre militè, yo enfiltre lopital, yo enfiltre tout kote, jounalis yo ye wi, epi pou yo bay enfòmasyon yo. Alò si medya Ayiti yo te gen jan de bagay sa yo, yo te mete yo sou pye, yo ta gen enfòmasyon yo tou, men neyanmwen nou pap fè Ayisyen konfyans, Ayisyen tèlman renmen lajan. Trè enpòtan. Y ap fin jwenn enfòmasyon an epi y ap vann li. Y ap vann li. Bon! Alò kontinye Azany. N ap vanse.
Mentnan, lè ti Gabriyèl jwenn enfòmasyon an. Hahaa branche emisyon sa. Mwen mwen di pataje emisyon an paske m pral di ki kote pou lapolis mennen ankèt li pou l jwenn sitwayen an. Paske misye pa pòtoprens.
Li gentan de li gentan fann. Nèg yo pa pòtoprens. Yo gentan met kò yo deyò. Rezon an senp paske ti Gabriel chèf gang G9. Li ap chèche Kiki tankou chefou pou tire l.
Akoz sa misye fè an. Mèt wi.
Ti Gabriel, youn nan baz G9, ap chèche Obed Kiki Joseph, son vrè non Obed Joseph, pou l tire l. Mentnan, manman sitwayen sa Site Solèy, Ti Gabriel met manman l cho. Alors ti Gabriel ki kote li ye nan nan nan. Site soley. Ok. Ti Gabriel mete manman l cho. Suivant deklarasyon manman an bay ti Gabriel, donk Kiki Joseph tal kache Lascahobas. Kiki Joseph ta ale kache las caobas. Fok yo jwenn misye.
Pou la police pa mete men sou li e la police pa tap menm gitan jwenn sitwayen an ti Gabriel tap gitan touye misye paske ti Gabriel gen tout enfomasyon de demwazèl

Ke e vin si se pot ko konnen. Se vre yo fin bay e. Pou de rezon, n ap mande dcpj nan yon bon ankèt nou pa vle bay li sou lèzòd, e sèl la tou sou lèzòd, ke dcpj pran responsabilite l, paske tout vokal grand sè a negosye avèk 2 nan nèg ki kouche Evelyne Cesaire yo, yo anrejistre, yo la. Mentnan, gen yon rezon spesyal ki fè mesye yo touye Evelyne Sincère. Se paske papa l te deside al pran radyo. Yo di, puiske papa l deside al pran radyo, bagay la li fè skandal, lapolis ka mete pye. Gabriel di Gabriel ka mete pye. Yo deside yo menm di animal nan mal yo nan mal nèt men son kòb yo tap fè avèk Evelyne Sincère an sekrè epi yo tap lagel men puiske dosye a pran lari dosye a pran radyo nèg yo deside egzekite oubyen toufe Evelyne Sincère nan chanm kotel te ye a.
Se sak fè mwen toujou di lè map pale avèk pitit. Don avan avon ale la pou kounye a Jameson Sincère ki se frè li pa gen sitiyasyon an difisil pou yo pa gen kote pou met kò yo e nèt Sincère ap kriye ou wè donk la mwen pa vle mete montre foto kadav la dakò pou de rezon men nou montre mwen foto asasen an nap mande teknisyen an e afiche pou nou demwazèl la. Ki avèk inifòm sou li, trè kokèt, dakò? Paske ti demwazèl sa a, li fè primè li nan Ecole Nationale Fortuna Guéry. Ti demwazèl sa a, Evelyne Sincère, epi avèk ti frè l rele Val epi avèk Enèt daprè enfòmasyon yo te lekòl nan Fortuna Guéry nan do teyat nasyonal Bisantenè an. Donk men peyi a. E se pou sa n ap mande kot otorite yo Kot prezidan repiblik la? Kote chèf lapolis la? Sa k fè nou menm nou egzije la demisyon total de Rameau Nobile!